Fanatik yo kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye yè swa nan bal enposib la gen yon gwo ensidan ki rive pandan bal la ap jwe stag la kraze avèk mizisyen yo avèk tout pil moun ki te sou stag la mezanmi bagay sa li lè pou l pa repete ankò li lè pou l pa fèt nan 2020 nou ye la èske pou yon bal ap jwe pou yon pakèt bagay pou yon bal ap jwe. Eske gen sipoze gen tout moun sa yo sou stang la? Imajine w stang la pa fèt pou kantite moun sa yo, li fèt pou enstriman yo avèk mizisyen djaz la sèlman. Li pa sipoze gen tout moun sa yo. Mezanmi li lè li tan m ka konprann se fanatik yon djaz men si djaz la ap jwe rete anba pa al nan stang la moute anlè sou stage al fè makak al fè grimas imajine w men stang men stage la kraze plizyè moun plizyè moun blese daprè sa m ap gade la a. Pandan djaz la ap byen pase, kite l ale, kite l ale epi blow Debozay pete. Sa k dwòl la ankò, sa m remake nan bagay nèg yo di a ankò, imajine w pou yon bagay konsa pase, pou nèg yo ap pale fransè nan yon bagay, nan yon pèp, ou annafè yon pèp ki nan pi fò, m gen enpresyon pi fò moun ki nan djaz la, pa pale fransè, pa tande fransè, bagay la rive konsa se vit di moun yo retire konon la pa nan vide lè lye, ki kesyon vide lè lye sa, gen moun ki pa menm tande sa w di a la ki rete kite kanpe kanpe w la menm, imajine w gen kouran nan bagay la, gen kouran lè bagay lè bwa lè yon bwa pa kase pow li pa ton vye fil kouran ou ka imajine sa k ka pase, plizyè moun ka pran kouran anpil bagay te ka pase. Yon bagay konsa ap fèt, se jis lage l an kreyòl jan l ye a san filtè. Pa gen bagay se vide lè l ye. Mezanmi ann pran konsyans moun yo, bagay sa pa sipoze fèt mezanmi. Moun yo yon ti pi ann pran yon ti konsyans, ann pran yon ti konsyans por favor. M gen enpresyon lè lè korona a, lè bal yo t ap fèt, ta fè ta fè ta fè live yo lakay yo nan nan tout moun ret lakay yo ap gade bagay ap byen pase kounya depi bagay la fin depi korona fin fini an bagay yo aktivite konsa reprann yo moun yo kontinye avèk menm koutim sa ankò mwen panse moun yo ta pran yon bèl egzanp men pase imajine ou gad pil moun ki sou yon

Enposib Eske se non Ann fon ti tripay Map mande eske se Eske se non bal Eske se non djaz la ki te rann bagay yo enposib yeswa Antouka Bal la enposib Bal la enposib yeswa An tout sans Bal la te Enposib Gen moun kap di se non Se non Se non Djaz la pou yo chanje pou tout bagay ka mache Men djaz la byen mache Djaz la byen mache Djaz la gen album ni Kap byen mache Mizik djaz la byen mache, tout bagay djaz la byen mache, men ta sanble moun ki fè ki te fè stug la pou djaz la genlè se fon fanatik djakout li ye genlè son fanatik djakout li ye wi li gen yon bagay li pa fin kloure anba li di map pran yo map pran yo enben li pran yo wi li pran yo men stug la kraze stug kraze e al la anyen paka fèt ankò anyen paka kontinye. M gen enpresyon batè a, batè a gon bèl, egzakteman kot batè a chita a, kot batè a chita a se la stang la kraze. M gen enpresyon batè a pran yon so sou senti. Mezanmi moun yo, ann eseye pa fè bagay sa ankò paske bagay sa a pa pou nou. anlè a pa pou nou, anlè a se pou mizisyen yo sèlman li ye, kite espas pou moun yo layite kò yo, ou te mèt te vip, ou te mèt vip sa, vip chan kote ou mèt kò ou nan ti kwen, mèt kò ou nan ti kwen vip, lè sa a kamera man nan ka fon kout kamera sou ou, kòm etan ke vip, nou te anlè a kòm vip te gen, gen plis vip ke jazz la wi, yon mwen ba lay la, gen plis vip ke mizisyen jazz la. Plizyè pi ke mizisyen djaz la. Antouka se konsa sa te pase. Nan djaz enposib la yeswa, bal la te vreman vreman enposib. Bal la te enposib. Avèk jan de sitiyasyon sa k rive. Stank kraze. Stank la kraze.

Bal la pa kontinye jwe. Kisa pwomotè a pral fè avèk moun yo ki te gentan peye kòb yo? Dezyèm kesyon, èske yo pa ta sipoze rele moun sa yo ki monte stang la?